Jazz ki kòmsi akse konpa dirèk. Ou pral di konpa dirèk otomatikman se klass Nu Look ou pral di. Aprè ou pral di Djakout nan yon sans epi Disip. Sa vle di ke yow n ap pale de yon jenerasyon epi ou pa menm ka plen yon men lè w ap pale de konpa dirèk. Sa vle di ke zenglen nesesite pou zenglen la enpòtan. E paske gen jèn talan, konprann ti mesye pouki pou pouki pouki fè travay lan se mete yon structure serye epi mete yon bon baz epi that's it man. Ou pral vin kite yo ou de ou deside ou di bon fwa sa enough is enough map lage maestro ou pat pè lè wap kite zenglen ou pat pè paske ou fè tout prèske tout tout hit ou avèk zenglen nan epòk la sa klass potko egziste Pou deside yon jou ou di wap kite an eso pa pè tranble pou di waww oubyen eske desizyon sa son desizyon ki te difisil pou te pran? Li pat difisil pou te pran paske m bay 14 an e li te klè pou mwen ke sim gen pou m viv 14 an ankò yo pap pi bèl ke Ke sa w fè deja.
Sa m fè deja paske se pa se pa siksè ou pa ka fè plis ke zenglen non. Paske Klass ou wè kijan Klass gen bon momentum pou ti tan n gen an la san kanpe anpi san san san pale anpil. Men se laj ou te genyen ke w pap gen ankò. 14 ans sa yo e e laj m te gen an m pap janm gen laj sa yo ankò. Sa vle di ke jenès ou E gon bòn pati nan jenès lan ke m bay zenglen. Sa vle di ke gon kote m rive. Mwen menm lè m ap fè yon bagay m fè l a 200 pou 100. So lè m di w m p ap fè l ankò oubyen m di w m kanpe pa menm pale nan tèt mwen paske m pa fè anyen a demi menm. Ou konprann? So m te m te bay tout mwen menm. E gon kote m vin rive m feel ke gon mank de konfyans. M di ke. Non men mank de konfyans de Diaz la ou byen de Brutus direktman? Bon. Pasè l te fè w konfyans li remèt ou Diaz la. M ka di ke de msye paske gon antrevi l te bay m pat renmen yo te di eske l panse ke Richie ka kontinye e pwodui Diaz la mennen Diaz la e to the promise land msye di bon se nòmal si yon nèg fè 10 an ap pwodui pou w satire. Ou pat renmen sa? Bon. Non men Maestro.
Se pa de ekip mwen.
Oh oui, ou ta tande l yon lòt kote. Bon, se pa de ekip pa w. So, e pi, rive nan klas, m panse ke si l te yon verite. Non men, eske satirasyon sa misye te pale an, eske se pa pral dènye gout dlo sa k pral ranvèse vè a la ki pou fè w pran desizyon pou kite a? Oui, paske lè sa di, bon, apre sa, de semèn apre, gon meeting ki fèt, e Maestro, ou konnen se mizik la nou ye, nou menm, E se nan mizik lan, se mizik lan nap vann, lè a rive pou nou, pou nou e bay mizik lan. M di non, je me sature. Pou nou bay ki sa? Pou nou bay mizik tankou li te lè pou nou, pou nou pwodui. Ok.
M di m sature men. Ou, ou itilize menm pawòl li a, ou di l ke ou sature, ou pa ka pwodui ankò. That's it. Paske nòmalman, nòmalman pwodui yon plak gen plizyè fason li ka fèt. M rele entèl m pran 3 mizik, m rele entèl m pran 2 mizik, m rele entèl m pran 5 mizik, m rele entèl m fè sesi pou mwen, fè sela pou mwen epi m pwodui yon plak epi m look good. Men pwodui yon plak tou, se konn mwen menm ki di ke m ap fè le gros du travay, m ka jwenn help de yon moun, de 2 moun ki nan ekip lan epi e ou gon pwodiksyon sou do w. Pa gen anpil moun ki gen posibilite sa nan makèt ke n ap fè la. Li pa fasil. Ok, so sa vle di ke M panse ke lè yon moun ka fè yon bagay fò respekte sa. Ou konprann sa? Non men maestro, satirasyon an l egziste. Se yon bagay ki egziste. Of course li egziste. Pa gen diskisyon ladan l, li egziste. Men tankou se fò li rive vrèman. Fò se sa l ye. Si e pa sa l ye, mwen pa janm bezwen l. Sa vle di ke mwen menm Bondye toujou beni m kèlkeswa sa m sòti an pou m jwenn yon bagay ki mache ladan l. Kijan w konpoze Maes?
Kijan w konpoze? Lè w ap konpoze yon mizik, kijan w konpoze? Bon,
fò l vini. Kote enspirasyon w sòti?
Anlè a.
Kijan?
E pandan w ap benyen, pandan w ap kouri? Kenpòt jan.
Pandan w ap dòmi, w reve, w pantan? Kenpòt jan.
Lè se ou k ap chèche l, dèfwa l konn pa vini. Li vini natirèl. Lè se li k vini pou kont li, se grenn avantaj ki genyen se teknoloji an ki pi lontan fò w te gen yon ti gadjèt, fò w te gen yon ti manyetofòn pou anrejistre, men kounye a telefòn ou se manyetofòn. Lontan ou konn oblije rele lakay ou avan selilè. Ou te oblije rele lakay ou kite mesaj pou tèt ou. Ki mizik ou fè nan zenglen son mesaj ou te rele ou kite lakay ou? Bon m gen kèk.
Tèlke. Mwen gen kèk
melodi Our Love Is Forever. Toudidoutidoudidoutidou. FKD. Ou konprann? E. Ou sonje voice la ou te kite a Maes? Wi.
Kòman voice la te te?

Waw.
Vwala maestro Richie klass live maestro ap pale pou tèt li Jodi a maestro ap pale pou tèt li nan gade dodo maestro koman wè studio a
Bel bagay Cho televizyon maestro Gen ti siwo ki salye w la e. Gan paket mizisyen ki branche la ki salye w. On ti jèn gitaris msye msye msye trè bon wi ti siwo.
Maestro ou kite zenglen kounya la dènye bal ou fin jwe ou sonje ki kote ki dènye bal ou te jwe lè wap kite? Ou sonje ou menm? Non, se ki kote bal sa te? Se Montréal 26 desanm 2011. 2011. Bon maestro gen dat wi.
Non men sa sa se de bagay ki make. Vye ou pa ou pa bliye. Ou pa ka bliye sa.
Kounya ou rantre ou sanse san djaz kounya. Yap.
Eske ou te panse ou ta pral fon djaz? Bon, e lèm di m kit e m ap kite an m pat m pat ko konn ki djaz m konnen m pral fon djaz kanmenm paske se sa m konn fè m pa konn fè machin. Ou konprann? M panse m pral fon djaz kanmenm bat e li poko te Lè ou rantre ki premye moun ou rele? Bon, e Moun ki pral vin tcheke avè m pou pou kesyon djaz lan avan menm ke m pran desizyon fè djaz lan se te Richard Eubin ki te tcheke avè m pou fè Djaz ak Gazzman?
Gazzman. Ok.
Ok, so bagay sa pa t ateri men se te ide fè djaz lan l te ye. So premye moun m pale avè l Premye moun ki konnen ke map fon djaz kanmenm se pozo. Pozo ok.
E dezyèm moun se Nickson. Pòt ou konnen ou te ka kraze zenglen si ou te vle, gen anpil moun ou te ka pran al avè w. Bon se sak fè menm m di ti nèg ipokrit twòp paske moun ou wè ki tap pale yo si yo te nan si yo te nan line up mwen an pa tap gen pale anpil non e kenpòt ladan yo ou konprann so ide an se pat kraze zenglen ide an se ke si w ap mennen On konpayi, depi w ap mennen konpayi an, w ap trete, ou gen sa k rele pipo skill, w ap trete moun byen. Kèlkeswa sa w deside al fè a, w ap jwenn moun k ap suiv ou. Ou konprann?
Sa vle di ke se pa t sèl pozo l t ap ye. E se sèl pozo l te ye. Men l te ka. Men gen moun ou pa t vle tou. Bon, bagay lan se ke. Ide an se pat kraze zenglen se ou si w gen posibilite pou w fè bagay pa w ou pral fè bagay pa w men pozo se jwè pa m kèlkeswa kote m ye a pozo la otomatikman sa vle di ke si yon nèg gen pwoblèm avèk sa w m pa konn kisa w pral fè avè l kouche kote l Lap bwè pwazon bon m pa pral jis la non men kouche kote l.
Kounya la Ide nan istwa klass ou pase yon pakèt chantè ou gen Klemay, Hollywood, Enock Bord. Lavo E Pase sak fè map map mwen rive la klas poko menm pran nesans klas anndan toujou ap ap frape e defwa yo di le malheur de l'un fait le bonheur des autres e Hollywood te nan te nan te nan ekip lan Clemay Enock lè sa klas potko sòti Lavo Ki ki jan de pwoblèm ou te rankontre avèk mizisyen sa yo m sot site la yo? Pase gen gen yon videyo.